Hello guys, sa kap fèt se zanmi nou Charles ki antre lakay nou jodia avèk yon nouvo video. Avan m kòmanse video a kite m pran yon ti tan pou m di mèsi a chak moun ki gentan abone avèk chanèl la. Ou menm ki toujou pran ti tan pou like, pou kòmante, pou pataje. E ou menm ki ta tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa ki poko abone, map mande ou tanpri pa ale san pa abone pandan wap peze ti bouton wouj ki make subscribe oubyen s'abonner epi pa bliye aktive ti klòch notifikasyon Etel sou pèsonalize metel sou tout se sèl fason ou kapab ret konekte ansanm avèk chanèl la.
M toujou al travay chak jou epi se pandan map travay yon jedi ki 9 e rete m rete m wè m te gentan nan lari m tal regle yon bagay epi e biwo a rele m yo di m Laurent kote w ye m di a m nan lari map regle yon bagay kounya li di konsa a pòt a antre mesye bò ki bezwen w. M di konsa, se yon bagay m ap regle pou biwo a, kounye a yo di m konsa, ebyen, fòk ou, fòk ou ta vini paske edcpj ki la. M di, an, si edcpj ki la, ban m vini. Men, piske mwen m konnen m pa nan anyen, bagay sa k pase a jiskaprezan m pa konnen l, m pa konn anyen. Minòt nan men m la m pa konn pou ki rezon, m pa fè anyen. Anyen, anyen, anyen. Bondye tande m. M jire devan Bondye. Mwen la m pa konn poukisa m la a. Se gade m gade, mesye yo mete minòt nan men m, epi yo di m mwen pral avè yo pou m al reponn kèlke kesyon. Kounya mwen di se konsènan yo dim wi le jou m kwè kòman Babas avèk Sisi te mouri yo fèm konnen m te kondwi machin ki te transpòte yo. Podyab mwen menm m ap travay de 8 è a 4 è. A 4 è mwen rive lakay mwen Mesye Goat rele m li dim konsa èske m ka vin pran yon bagay pou li m di wi san pwoblèm lè m moute lakay m pran moto. Moto a mande m 200 goud pou l mete m Montay Nwa. Mwen rive Montay Nwa. Epi, m te gen 100 goud sèlman nan pòch mwen. Kòm mesye a konnen m se bò lakay mwen, m di lè m desann m a ba w lòt 100 goud la. Kounye a, te gen yon pakèt bagay mesye a gen ki te soti, m pa konn kote yo te soti, se te dyak idwolik, se te ponp kawòch yo, m kwè ki te 2, epi se te. plizyè batri machin, okontrè li te kòmanse chaje machin nan avèk jeran lakay li, se mwen menm ki ede l fin chaje machin nan. Li di m w ap bay, te gen manje ladan yo tou wi, li di w ap bay sa yo pou mwen nan otèl la Klèsin, ki se dèyè Dobim, Klèsin 24, ri Darius, epi w ap bay manje sa a pou mwen Taber nan antre Kemayèl otèl pa yon zanmi l ki pa isi. Vrèman vre, a katrè, an di anviwon de katrè, epi mwen al pote ba yo klèsin, m te jwenn yon ti blokis, nou konnen Kafou Klèsin toujou gen blokis, m te jwenn yon ti blokis la sèlman. Anviwon senkè, mwen rive klèsin, mwen depoze ba yo, apre sa, manje a menm k al bay li, espas setè kèlke minit, m gentan depoze machin nan, sen e sof. Se rete m rete yo di m te kondui machin nan jou sa. Men sèlman m konnen. Bondye tande m Bondye konn tout bagay m pa janm konn pouki rezon mwen la. A kilè w te pase pran babas? M pa ta, m pa konn moun yo rele babas e m pa ta l pran. Ki kote w te kwaze avèk babas atis? M pa konn babas, m pa rekonèt li. M pa t menm rekonèt relasyon babas avèk mesye a. Si se pa ou ki te kondi machin nan kiyès ki gen aksè a machin nan ankò? Machin nan se machin pèsonèl, machin prive mesye a. Ebyen ou gen plis? Men, gen plis ki te reponn ou. Poukisa w tire babas egzakteman? Pou ki rezon?

Epi yo poze m kesyon, poze m kesyon, bon. Epi yo kenbe m san m pa konn anyen mwen menm. Men èske w te vini la volontèman? Wi, m vini pou m konnen si se kesyon y ap poze m. Men yo di gen yon machin ou te sere. Poukisa w te sere l? Pou chanje nimewo telefòn ou? Machin m te sere?
Wi, se sa yo te vle jwenn.
Non, jamè.
Poukisa w te chanje nimewo telefòn ou? Mwen menm m gen biznis. M gen biznis donk gen moun k ap rele m. M se yon moun koni sou Instagram. Gen moun k ap rele m. Ki biznis ou gen? Poukisa w te kite kay ou?

Ou son viktim? Ki son viktim?
Dapre ou? Bon se pou sa m poze w kesyon an. Byen si. Ou santi w viktim?
Don konplo kèlkonk? Ou pa responsab anyen nan sa yo di yo? Ki konplo? Son konplo.
Ou pa t konn Babas avèk Sisi? Nou pa t nan zanmi. Ok mesye. Ok.
Fèmen kamera yo. Fèmen kamera.
Mesye rete m rete, yon jou m al travay, pandan m al travay, yo te gentan bay yon avi de rechèch ki se dèyè manadjè biwo a, men mwen menm piske m ap travay nan enstitisyon, m toujou al travay chak jou. Epi se pandan m al travay yon jedi ki 9, rete m rete m wè, m te gentan nan lari, m t al regle yon bagay epi biwo a rele m, yo di m Laurent, kote w ye? M di a m nan lari m ap regle yon bagay kounya li di konsa a fò w ta antre wi mesye bò ki bezwen w m di konsa a se yon bagay m ap regle pou biwo a kounya yo di m konsa ebyen fòk ou fòk ou ta vini paske edcpj ki la m di an si edcpj ki la ban m vini men piske mwen m konnen m pa nan anyen bagay sa k pase a jiska prezan m pa konnen l m pa konn anyen minòt nan men m la m pa konn pou ki rezon m pa fè anyen anyen anyen anyen Bondye tande m m jire devan Bondye. Mwen la m pa konn poukisa m la. Se gade m gade, mesye yo mete minòt nan men m, epi yo di m mwen pral avè yo pou m al reponn kèlke kesyon. Kounye a mwen di se konsènan? Yo di m wi, le jou m kwè kòman? Babas avèk Sisi te l mouri, yo fè m konnen m te kondui machin ki te transpòte yo. Podyab mwen menm, m ap travay de uitè a katrè. A 4 è mwen rive lakay mwen. Mesye Gautry rele m, li di m konsa, èske m ka vin pran yon bagay pou li? M di wi, san pwoblèm. Lè m moute lakay, m pran yon moto. Moto a mande m 200 goud pou l mete m Montay Nwa. Mwen rive Montay Nwa. Epi, m te gen 100 goud sèlman nan pòch mwen. Kòm mesye a konnen m se bò lakay mwen, m di lè m desann m a ba w lòt 100 goud la. Kounye a, te gen yon pakèt bagay mesye a gen ki te soti, m pa konn kote yo te soti, se te. Dyak idwolik, se te ponp kawash yo, m kwè ki te de, epi se te plizyè batri machin. Okontrè, li te kòmanse chaje machin nan avèk jeran lakay li. Se mwen menm ki ede l fin chaje machin nan. Li di m, w ap bay, te gen manje ladan yo tou wi, li di, w ap bay sa yo pou mwen nan otèl la Klèsin, ki se dèyè Dobim, Klèsin 24, ri Dariis, epi w ap bay manje sa a pou mwen Tabar, nan antre Kemayèl Otèl. ka yon zanmi l ki pa isit. Vrèman vre, a katrè, an di anviwon de katrè, epi mwen al pote ba yo klèsin, m te jwenn yon ti blokis, nou konnen kafou klèsin toujou gen blokis, m te jwenn yon ti blokis la sèlman. Anviwon senkè, mwen rive klèsin, mwen depoze ba yo, apre sa, manje a menm k al bay li, espas setè kèlke minit, m gentan depoze machin nan sen e sof. Se rete mwen te yo dim te kondwi machin nan jou sa men sèlman m konnen Bondye tande m Bondye konn tout bagay m pa janm konn koupi rezon mwen la. A kilè w te pase pran Babas? M pat al, m pa konn moun yo rele Babas e m pat al pran. Kitan w te kwaze avè Babas ak Sisi? M pa konn Babas, m pa rekonèt li. M pat menm rekonèt relasyon Babas avèk mesye a.
Si se pa ou ki te kondwi machin nan kiyès ki gen aksè a machin nan ankò? Machin nan se machin pèsonèl, machin prive mesye a. Te gwo bri tou?
Men rete sou feyton an wi zanmi se lala finn lagem an wi ki rezon. Apa mwen ki poko vle reponn. Demwazel koman ou fè genyen pou ou la. Bon nòmalman m se kontenè entim li e ke li te di ke l te avèm nan jou a men presizeman nou pa gen kòmsi jou planifye ki jou nou ka wè donk yo t al lakay mwen. M pat lakay mwen, epi yo rele m mete m okouran ke dcpj te vini avèk kontenè yo lakay mwen, e donk m pran moto m vin la. Epi yo poze m kesyon, poze m kesyon, epi yo kenbe m san m pa konn anyen mwen menm. Men èske ou te vini la volontèman? Wi, m vini pou m konnen se kesyon y ap poze m, paske. Men yo di gen yon machin ou te sere, poukisa ou te sere l? Ou chanje nimewo telefòn ou? Machin m te sere?
Wi, se sa yo eksplike. Jamè.

Ou son viktim? Dapre ou? Bon, se pou sa m poze w kesyon an. Byen si.
Ou santi w viktim don konplo kèlkonk? Ou pa responsab anyen nan sa ou di yo?
Ki konplo?
Son konplo. Ou pa t konn Babas avèk Sisi? Reponn non zanmi m. Ok mesye. Fèmen kamera yo. Fèmen kamera.
Ok mes amours se konsa ke moun yo yo tap bay esplikasyon kounya la nou pral kite